Se yon mesye ki rele Jean Dinel, m gen foto paspò ameriken li. M ap viv Sendomeng. Li te sou tiktok lan nan yon live. Li ekri m sa fè, li te konn nan live la voye kado pou moun, mwen m te nan live lan tou. Kounya m te gen 2 mwa. M pat moute live paske Varam dim konsa chak jou wap moute live ou konnen m te gen bagay map aprann kounya lèl ekrim li di ou se domeng toujou mwen di wi mwen di se paske mwen pa jwenn yon bon ajans sa fè mwen se domeng toujou ok li di lap ban mwen yon ajans. Sou 2 semèn e sa 3 semèn la fè sa pou mwen. La fè sa pou mwen. Li fèm li voye foto paspòl ban mwen. Mwen di fòk ou li pa tap voyel non. Mwen di fòk ou voye yon pyès ou pou mwen. Li di oh non m pa ajans se yon moun map ba ou. Ou tande sal dim? Li di se yon moun map ba ou. M di non si wap banm yon moun e ou kap pran reskonsab la e ou t dim konsa ou fè vwayaj ou gen moun ki ajans. Ok. Li voye pyès li dam nan li te mete li pa banm nimewo dam nan non. Li mete dam nan sou apèl lan lap pale. ansanm avèk dam nan. M gen tout prèv yo la. M ap fin pale anvan pou m ka montre prèv yo. Li di m konsa, M ap fè w jwenn yon bon ajans. M di, Ebyen oke, pa gen pwoblèm. Kòm m wè se pa yon moun m pa t panse t ap vòlè lajan m, ou konprann? Tonya vreman li fem pale a dam nan mwen di a byen ok voye yon pa yon pyes ou pou mwen voye yon pyes ou mwen li voye paspò ameriken li ban mwen dja sa mfel yon ti konfyans ou konprann mfel yon ti konfyans. Mesye a fè m voye 2450 dola pou li. Li fè m voye 2450 dola. Ti moun li fè m vann tout bagay la kay mwen. Se kay moun mwen. Li fè m vann tout bagay la kay mwen. Pitit mwen. Mwen voye pitit mwen voye kay grann ni m. Mwen voye pitit mwen.
Entende?

Kiko fo viza kiko fo viza pou mwen mesi anmou fo viza depi jou an lèl fin pran 450 dola pou mwen li pran 450 dola lèm wè viza vini lèm wè viza vini m telman kontan kouzen m pran bal ayiti. Eske ou wè a misye deja? Non m poko wè avè mesye a non. Ou pa janm wè avèl? M pa wè avè mesye a. M gen nimewo l. Men sa fè m te bezwen prèv lan men l. M di kèt si l voye Bondye. Si l voye paspò ameriken l pou mwen èske l ap blo m? M chita m ap pale depi m nan tè m ap kriye m ap mache nan live toupatou. M fè.

Flèch Wi Kounye a la m di w gen Pouki sa w ap fè abis Ou gen fanmi Manman manke pran bal nan vil Lòsine manke touye li M gon ti kouzen m li pran bal nan bouda Li soti nan pye Lajan la m ap soufri M di manman Pran kouraj fòk ou mède w Humm. Mesi a pou yon fo viza pou mwen. Lel voye fo viza pou mwen an. Lem al bay moun. M pat konnen se yon fo li te ye non. M bay moun gadel pou mwen. Lem bay moun gadel yo di sa yon fo wi. M pa janm kwe m te gentan rele manmanm. M rele papam ayiti. M rele tout fanmim m di m prale. M di m prale, m di m prale wi M di ale m prale wi M di m prale Sèlman lè l pran tout rad mwen ki te la Se maten an m wè l on dam Dam nan di konsa M di l al banm sere paswa Men paswa a isi an wi Li di m di mèsi paspò ayisyen an. Mesye a pa t mete viza pou mwen vre non, li fè m voye 3 mil dola ameriken pou li.
Men kote w te jwenn kòb sa a vre? Kote w te jwenn kòb sa a? Kote m te jwenn li? Se gran sè m, gran sè m nan gen papye isi an. L al prete nan bank. L al prete nan bank. Li prete 60 mil pèso nan bank, yo pa ba li. Lè l ale yon konsil dominiken, l al prete 100 mil pèso nan bank pou li. Lè l prete 100 mil pèso a, m te gen bagay nan kay lan, m vann tout. M te ka di w menm ti bèkàn pitit mwen m vann vann rad. M vann rad pitit mwen. M pran pitit mwen m voye kay grann li pou m te ka rezoud bagay nan tèlman kè m kontan pou m ale. E mache di tout fanmi m m prale. Li voye foto viza a ban mwen. M ekri l nan telefòn. Li di pa fout rele m. M pa di w konsa tann. M di w tann. Tann.

915 ah m espere nimewo sa mache. Kisa ankò? 35 56 li pa pran apèl moun. Moun rele l pou mwen li pa pran apèl moun.
Li pa pran. Wi e konsa l fè. E sou whatsapp.

Se pou ou l fè sa, l pa fè l pou tèt li pito. Gad sèm nan ki paske li gen papye, paske l gen papye isi a, paske l gen papye tè a, li di pito m ale pou wè jan sitirasyon an ye, li di pito m fè sa m ale pito, li menm li gen papye tè a yo pap ba l pwoblèm, paske imigrasyon tap tente antre nan kay moun, se poutèt sa l te fè sa pou mwen.

E pou tèt sa m gen kòm fich yo, m gen yo kòm. Ke pase di tale a li voye, ou di de, ou di de bagay la. Ou di li voye viza ba ou yon fo viza. Lè w al pran paspò a, paspò a pa gen viza a vre. Li voye foto, tankou foto a. Ok, ban m montre w kijan li. Lè l voye l sou tel, li voye l

M pa manje. Men sa ankò, li fè, li voye. Men li. Sa sa ye li menm? Sa e foto, sa e paspò, premye pas jan m te voye pou li. Pou l te ka pran rès kòb lan. Li di m viza a vini. Mwen, lè l di m viza a vini, m pa konnen. Men paspò ameriken. Paspò ameriken li te voye pou ou a, pa yon bon paspò ameriken tou non? Wi.

Wi tout men bagay li yo moute banm moutre w kijan l ye wè li
an bon li ye. Beni wi beni.

Non sa e foto al voye konsa pou mwen pou l te resevwa lajan e li t resevwa lajan wi e avèl li resevwa. Kòman ou fè konn foto a bon?
E avèl li resevwa lajan. Kibò?
Nan bank la e lajan m voye transfè m fè pou li wi. Men kòman ou fè konnen se avèl li resevwa lajan? Wi e anbyen sou kisa l te resevwa l si m voye Ediney Jean tande Ediney Jean li rele tande non Ediney Jean. li rele li rele dinè jan lèm mete lèm voyel paske sil voye kòb lan sim voye si grand sèm nan al voye kòb lan li resevwal konnen bagay lan bon paske li resevwal e li t resevwa lajan podyab
wi sa vle di sa vle di ou met foto paswa sou google ou wè paswa bon.

lè m rele mesye ki te resevwa paspò m nan, mwen mande l, mwen di l, èske mesye a voye pran paspò a nan men w? Li di m, mesye a, li voye pran paspò sa a men an men, men an men. Se yon dam maten an, m pral ba w prèv toujou.
Men kòman w fè konn viza a ka pa bon tou? Èske w eseye tcheke viza a pou w wè si viza a pa bon? Wi.
Viza Li banm tande li banm sa li voye sa pou mwen sa li voye selman pou mwen paspò ayisyen an lèm voye deyèl yo di sa on fo on fo bagay mesye a fè sou konpitè. Kiyès ki di w sa?
Hein?
Kiyès ki di w sa? Ou gade m bay gade non ajans lè m bay ajans lan gade. E lè anbasad la vwe al avèl li ka yon viza li ka yon viza elektronik tou. Non li pa bon non li pa bon depi sou li wap gade men kijan l fè l gade banm baw prèv. Mwen menm mwen fèk map bay ajans lan kòb la.